God send a message to the president by this woman and says. Bonjour bonjour bonjour bonsoir bonjour tout moun sa mwen renmen nou pral gade video sa yo epi video sa sou li pral pranl paske li pral mete yon moun li pral mouri paske li e li pral mouri moun pap gen eleksyon ankò m te voye m te di sa deja depi lane dènyè li pa koute la vwa de Dieu ditou ebyen kounya Bondye pral fèl wè sal te di an.

Mezanmi, e pou m di nou byen, an mwen menm m ap remake, doutrepa se nou k tiye prezidan nou Jovenel Moïse an. Lè m di se nou k tiye l lan, poko joure, pa fè move komantè, rete branche, rete koute, mwen pral esplike nou nan yon ti moman. Paske, premyèman,
Nou menm
nou isi an la Repiblik Dominikèn nap viv men nou gen tout les enfòmasyon nesesè enpòtan sou le prezidan osnon sou mon peyi. Avdila nap kontwole apre lanmò Jovenel Moïse prezidan nou rapidman Michel Bernadel mande pou fèmen fwontyè Repiblik Dominikèn pou fèmen fwontyè lan donk Repiblik Dominikèn pou ni.

Ebyen, apre lanmò Jovenel Moïse, rapid vit, Louis Abinadel te pase òd pou imigrasyon te ranmase Ayisyen. Donk, malerezman, mwen pa konnen kòman sa ye, Ayisyen sa yo, èske yo rive Ayiti oubyen èske yo mete yo nan fontyè a, nan prizon oubyen kisa yo fè yo e ki jan de mizè Ayisyen sa yo ap pase paske Louis Abinadel te fè ranmase Ayisyen pou
te voye Ayiti. Sela vle di ke nou menm jiska mentnan kote nou ye la,

pa yon moun egzakteman ki ka rete nan yon ti kay tòl, nan yon kay bwa oubyen kèlkeswa ti kay. Sa vle di mwen remake yon prezidan e m konnen yon prezidan kote prezidan gen kay li an, mwen kontwole mache, pakou ou dwe fè avan ou rive lakay li an, pou pi piti li ta dwe yon kilomèt. Pou pi piti li ta dwe yon kilomèt, jiska mentnan la, mwen pa konnen. Sa vle di lè mwen rete kwè nan pakou pou rive kay prezidan sa, mwen rete kwè kanmenmenm sa ka pran di tan. E tout wout sa egzakteman ta dwe okipe, okipe, tout wout sa ta dwe okipe egzakteman avèk sekirite, avèk nèg, avèk gwo zam lou, a vle di avan pou rive lakay prezidan. Sa remake, sa fè m konnen ke la te gen yon aranjman ki te gen antre nèg sa yo ki ta vin tiye prezidan lakay li an avèk sekirite prezidan yo paske prezidan mouri madanm prezidan pran mal nan avyon grav lopital men konbyen nan sekirite sa yo ki mouri konbyen nan nèg sa yo ki te ap veye prezidan ki mouri hein konbyen nan yo ki mouri sa vle di la jiska mentenan nou wè la gen yon konplomis la gen yon aranjman kòmsi anpil pèp ayisyen oubyen Kèk moun te deja konnen lanmò Jovenel Moïse. Map gade sou rezo sosyo, Ayisyen ap voye monte, ap fè pil bagay, ap voye monte, ap pale anpil. Pèp Ayisyen pa m nan, banm di nou yon bagay, banm di nou yon bagay. Mwen menm mwen pa viv Ayiti. Malerezman mwen pa viv Ayiti, mwen mwen santi m kontan lè map pale de peyi m. Malerezman nou pa gen respè devan blan dominiken, nou menm pèp Ayisyen nou paka pale devan dominiken. Nou paka pale, nou pa gen dwa de rezone, esplike anyen devan pèp dominiken. isit an Sendomeng paske yo konnen nou menm se yon nasyon ki pa gen tèt ansanm. Nou pa bezwen ap voye monte, nou pa bezwen ap kraze kò nou, fè pakèt bri sou rezo sosyo. Mwen deja konnen sou kisa nou ye, dèyè kisa nou ye osi. Konprann? Paske nou menm egzakteman nou dèyè vyouz epi nou gen chanèl nou, nou bezwen chanèl la avanse epi n ap fè jan de estrateji sa yo. Men pa vin pran moun nan may, pa vin fè

Men anpil nan nou, nou kontan, nou dakò. Wè, nou kontan e nou dakò e anpil nan nou konpwomis nan lanmò prezidan. Paske m ap kontwole ke avan lanmò prezidan, e gon bann pale anpil ki konn ap fèt, e nou brile sa, nou brile tout sa ki genyen, sa ki ta kreye. Paske nou pat vle wè Jovenel Moïse, nou mande poul kite peyi a, nou mande poul ale, lòske l pa vle, lòske l pa vle ale, gang chèf gang ap tiye moun, ap kraze brize, fè yon pakèt bagay, malere ap mouri inosamman, a vle di, moun e lavi chè moute, lavi chè an Ayiti, timoun pa ka al lekòl, konbyen de tan lekòl gen fèmen an Ayiti? Lekòl gen lekòl pa ka byen fonksyone, moun nan gen timoun li, li pè voye l lekòl, paske an voye l timoun sa lekòl. pou l al pran edikasyon pou l te itil paran l, pou l te itil tèt li demen, yo ka pran li, yo kidnape li, yo fè l peye pakèt kòb, apre sa yo tiye l, yo gentan fin pran kòb la yo tiye l, oubyen yo pa menm pran kòb la yo tiye l, e li ka pran kèk katouch mawon. Sa vle di imajine nou, lè sa paran an sa gen timoun li kounye a l ap pè voye l al pran konesans pou l ka itil peyi a demen. Tankou paran Jovenel Moïse la kounye la ki te voye l lekòl ki te bay edikasyon l vle vin rive prezidan jodi an, bon kounye a la nou kanpe nou tiye labouch nou avèk aksyon nou, avèk ankèt nou nou tiye misye. Wè, nou tiye misye. Èske tout bagay sa yo te dwe fèt? Èske sa te dwe rive konsa? Se lan kesyon de mank konsyans k ap kraze nou menm Ayisyen. Nou pa gen konsyans. Wè nou pa gen konsyans. Yo pa janm fè pou nou. Anyen pa janm sifi pou nou. N ap rele, n ap kriye, n ap kraze brize. Prezidan pa fè, prezidan pa bon. Prezidan pa fè, prezidan pa bon. Nou jis arive di Jovenel Moïse pa t ka prezidan. Men ou menm ki ka prezidan, poukisa ou pa al etidye, poukisa ou pa al travay, poukisa ou pa al fè efò pou yon prezidan tou? Bon prezidan pa bon. Poukisa ou menm ou pa yon prezidan? Hein kisa wap fè sak fè ou pa yon prezidan? Prezidan pa bon nou pa tann mandal fini poul ale non nan kraze nan brize. Bon kounyeya lè nan kraze nan brize konsa nan fè tout jan de dega sa yo kisa nou vle prezidan ki deja sou pouvwa fè? Hein kisa nou vlel fè? Se pa e pa antre pou l antre sa l gen pou l antre epi pou l al plen pou l al plen pòch li pou l al plen pou l al sere pou l al plen pou l al itil e tèt li demen. An sa nou vin jwenn deja se pa li ki te fè yo n ap kraze yo e n ap ba yo dife pandan se tan li menm li moute se pou l se pou l fè. Kounye la nap kraze sak genyen, nap fè dega nan sak genyen, bon kounye la ou menm, ki avantaj yo bal poul konstwi la kounye la? Hein? Ki avantaj yo bal poul konstwi? Kisa ou, ki avantaj yo bal kounye la poul fè yon lòt bagay? Kòb sa a, pa pito li ta va pranl lagel nan yon larivyèl dlo kap desann? Ou byen? Li ta va, se te yon bagay li ta fè vrèman. Oubyen li te mache nan ti zòn an pwovens, ti zòn ki pi, ti zòn ki pi mal yo, ti zòn ki bay grangou, malere ki pa ka travay, ki pa menm jwenn kòb pou yo plante, pou yo achte de twa, de twa, de twa gode pwa, pou yo plante, de twa gode mayi pou yo plante. E pa pou li te parèt nan chak zòn sa yo, pou li t'al separe kèk grenn anvlòp. Kòb li t'ap antre yo, pa pito se sa li te fè avèk yo? Li pa t' konstwi anyen? te kite peyi a jan l te vin jwenn li an prezidan monte l ap travay nou di l pap travay prezidan monte l ap travay nou di l pap fè anyen kounya la nou leve kontre li pou nou tiye l nou leve kontre li pou nou sesi pou nou sela kounya la nou monte sou rezo sosyo
kounya la nou monte sou rezo sosyo sa fè nou mal n ap pran pòz sa fè nou mal bann visye bann je wouj bann kòken bann kòkin Bann move nasyon move ras ke nou ye nou mechan
wi nou mechan nou tiye jovenel mal nou detwi lavi jovenel mal nou detwi lavi jovenel mal nou menm boujwa ayiti yo nou gen ti moun nou nou gen paket pil ti moun nou yo lekol aletranje lekol femen ayiti fe 1 an 2 zan tout ti moun nou al lekol pitit malere ap soufri nap kraze peyi a yo pa ka al lekol. Ou byen prezidan, fò ale wi prezidan. Ayisyen ap kite Ayiti ap kouri antre Sendomeng vin pran imilyasyon, tiye yo anba raje. Pou lakou nou pa de nou menm. Nou antò. Gran nèg ki gen lajan Ayiti yo. Lè nou gen kòb nou voye pitit nou a etidye aletranje. Epi nou nan kraze peyi a nap bri nap kraze bouch nan peyi a pou pitit malere pa ka al lekòl. Demen si ve pitit nou ka vin prezidan tou. Tout gran nèg tout nèg ki gen kòb boujwa Ayiti yo ki fè konplo mis ki fè.

Towo sa m di misye. Nap manje nap bwè nap ranbouse nap ranbouse fon nou chak jou Bondye mete pil lajan ap antre nan fon nou nap kase kou malere enjistisman pran lajan kase kou malere enjistisman nap fon pakèt deblozay epi malerezman yo pa ase pou nou yo pa ase pou nou
moun kap di Jovenel Moïse te dwe mouri deja. Li te dwe mouri deja. Moun ki te moute sou rezo sosyo te di konsa. Jovenel Moïse si jwenn yon moun ki tiye l, l ap bay 100 mil dola meriken.
Tout moun ki t ap pale lèd, ki t ap kritike prezidan, enben kounye la men l mouri. Voye manman nou ak papa nou
al pran pouvwa kounye a. Yo a tiye kounye la. Yo a tiye l menm jan. Voye manman nou ak papa nou al pran pouvwa. Yon prezidan rete yon prezidan e nou dwe respekte l kòm yon prezidan. Tout moun k ap di Jovenel Moïse pa t ka prezidan yo, konbyen pitit ou gen? Ou pa voye yo lekòl? Ou pa voye yo etidye? E pouki ou pa fè youn nan yo prezidan? Kilè nou konnen prezidan se etidye yon moun al etidye pou prezidan? Prezidan se don l ye wi. Prezidan se yon don.
Si te gen yon lekòl pou voye timoun Ayiti se prezidan m konnen boujwa Ayiti. Tout pitit yo t ap gentan prezidan. E yo menm yo t ap gentan pase prezidan. Pandan yo te prezidan yo t ap voye pitit yo etidye pou te prezidan apre yo te kite pouvwa yo t ap fè pitit yo pran l. Bann nanm nwè.
Bann pa itil.
Lè m di nou bann pa itil la n ap konprann.
Paske nou menm, si w bou, si w son, si w se yon boujwa, ou gen lajan, ou gen anpil kòb, ou sesi, ou sela, ou pa kreye anyen pou peyi a vanse. Tout chay tonbe sou prezidan.
Tout chay tonbe sou prezidan. E kòmsi nou konnen yon prezidan se yon Bondye li ye. Yon prezidan se yon Bondye.
Prezidan fè sa l ka fè. Li pa fè sa l pa ka fè. Se Bondye ki ka fè tout bagay.
E sa fè m vrèman regrèt lanmò prezidan sa a, Jovenel Moïse.
Mwen eksplike nou pou sa. Li te fè Bondye konfyans, li te bay Bondye lavi l. Mwen eksplike nou pou sa, se pou nou konprann. Ki nan konplomis pou lanmò Jovenel Moïse lan. Enstabilite politik peyi a mwen ka boule k pa janm ka poze a. E Jovenel Moïse se pou e Bondye l te gen kòm vrè sekirite li pa t ap mouri paske Bondye pa t ap pran kò, Bondye pa t ap negosye lavi l. gen lapè Nèg sa yo wè li ta kò Jovenel Moïse mouri la. Se yon kòb wi. Se pil kòb yo ba yo wi. Epi yo kite la, yo kite sa fèt. Yo deja konnen apre yon mwa, apre 15 jou, 22 jou, sa fin pale anpil apre 15 jou, 22 jou epi tout bagay fini. Jovenel Moïse mouri nèt epi yo pran pil lajan yo al byen viv ak fanmi li.
Ou konprann? Bon si yo son prezidan.
Map travay. Nou pa vle kitem travay. Avanm manyen yon bagay nou pa vle kitem fel. Avanm fe yon lot, avanm fe yon bagay sa yon pwezidan te gentan fe nou boule l. Nou kraze l. Mwen ki mwen ki pwezidan kounye la sa m dwe fe kounye la. Eske m dwe vin kreye toujou pou nou kraze? Non. M pap ka kreye anko.
Se menm jan.
Se boujwa ayiti yo. Lajan yo se pa te yo te fouye mete yo. Lajan yo se pa tou yo te fouye mete yo. Lajan ou t ap mache, lajan yo t ap travay, Ayiti pa t ap gen grangou, pa t ap gen mizè, pa t ap gen soufrans konsa.
Depi prezidan monte pouvwa, tout tonbe bougonnen, tout tonbe pale, prezidan sa pa bon, apre de twa mwa prezidan pa bon, prezidan sesi, prezidan sela. Pil lajan, pil lajan ou gen ou sere yo, pouki ou pa pran yo mete negosye avè yo nan peyi an pou Ayisyen travay, pou yo pa vin pase mizè, pou yo pa al pase mizè nan tè etranjè. Pouki ou pa pran lajan sa yo ou sere an, fè de gwo negosye ansanm avèk yo. Fè de gwo biznis ansanm avèk yo. Kounya la pou ban Ayisyen travay. Pou Ayisyen pa al pase mizè nan lòt peyi. Lè sa a, w ap ede prezidan tou. Si w ap konstwi, kòm boujwa, prezidan ap konstwi. Pèp ap gen kritif pou vin kraze. Paske se pa sèl prezidan k ap kraze. E pa sèl prezidan k ap konstwi. Si prezidan konstwi, ou menm kòm boujwa, ou voye kraze. Pandansetan, ou menm lajan nan men w ou pa konstwi. E pa vòlè, e pa asasen nou ye?
Pou eta nou tonbe moute sou rezo sosyo nap pale anpil, nap kritike prezidan, nap joure,
nap kritike prezidan, nap joure, nap di prezidan pa bon. Kisa prezidan gen l pa bon? Ou menm kòm boujwa ki gen lajan kisa ou fè k bon? Kisa ou fè k bon? Sa ou itil?
Pitit ou lekòl aletranje, ou manje, ou bwè, tout bagay ap byen mache pou ou. Malere li menm kap fè efò avèk yon kivèt sou tèt li nan lari an, ou mete gwoup gang ou nan lari, ou mete gwoup gang ou deyò, rapidman kenpòt tirè yo fè, avèk kivèt la sou tèt yo a, depi yo konnen yo gen 50 goud, bon ou fè yo kinnapel pranl mennenl ba ou. Kounye la pou mande malere sa demi djong.

ki met Ayiti nan sitiyasyon li a. Fòk gon moun Se pa oken ki te lòt monte moun. prezidan ki te di Se sistèm nou menm nan menm ki mete l. madigra m pa pè Bann ou se sanwont, moun bann wi. san konsyans. M ap pale avèk E nou menm pèp nou di ayisyen. sistèm sa a. Se avèk Jodi nou a menm menm m ap desizyon m pale pran nou wè boujwa nèg kòman m ki gen lajan dekouraje. nan men yo a. M di m ap kraze l la. Lajan peyi a Sonje nan sa men m di nou.
sistèm nan genyen. Li pa Li mache.
gen gadyen, li gen mèt, Li pa travay.
li gen eritye, li gen bouwo, li gen viktim. Lòd. Si nou menm nou viktim, kiyès ki boure yo? Lè n ap kontwole isit.
an Repiblik Dominikèn. Mwen menm pou kote m antre, pou kote m pase, pou kote m rive. Pou kote m rive anfen. Malerezman, n ap di Louis Amel pa bon.
Mwen menm pandan m ap di sa la defwa m konn di m pa bon, men apre lè m fin reflechi, m wè prezidan isi tan Repiblik Dominikèn yo, yo bon.
Si gen pou pa bon se nou menm Ayisyen k ap sot Ayiti yo, nou menm ki pa bon.

Nou menm ki mete m la. Lè nou fin kraze brize konsa ou kouri dèyè nou, kote nou pran pou nou vini kòm kote ki pi pre, Sendomeng. Nòmalman se pou Louis Abinader mande pou yo voye nou tounen Ayiti, pou yo mande pou fè lavi an, pou yo mande pou pou bare anwo bare anba. Kote nou fin fè zak la pou nou rete la pou yo tiye nou, pou nou mouri, bann vòlè, bann san konsyans, bann mechan. Ki gen 30 an depi pouvwa nan men yo, pa vre?

Ou pa ou pa nan e pa tout moun ayiti ki nan peye kay wap peye konbyen kay chak 1 an konbyen kob konbyen kob kay wap peye chak 1 an oubyen chak 6 mwa isi se nan konbyen pa mwa konbyen e pa mwa wap peye kay 1000 dola 2000 dola on kay ou ta peye isit sendomeng nan 1000 dola

Ayiti son jou pal li bouda nan mare kabrit. Kay ayisyen ap domine ladan nan sendomeng. Ou
konprann? Mwen menm map viv yon kote mwen menm map viv yon kote ki rele babalo.
Map viv yon kote ki rele babalo nan zòn nan lye touristik. Bèl kote. Tout gran nèg ap konstwi. Nèg la gen kòb la k tonbe nan menl la lale. Gade li kreye yon biznis. Li kreye yon bagay. Li bati yon kote. Nèg la bati yon kote, epi apre l fin bati kote a, li mete sa, li prepare li, li fon biznis ladan l. La a, distans pou prezidan li menm te gentan fè de twa grenn biznis pou l te mete pèp travay, Ayisyen kon Dominiken, epi ou gentan jwenn de twa grenn nèg ki gentan fè de twa grenn biznis, yo kòmanse pran moun ap travay.

Nou pa kontan? Sispann kraze, sispann brize, sispann boule, vin jwenn mwen nan Lumen Veillée. Se paske pa gen moun ki nan travay, nou pa konn kraze, nou pa konn brize, nou konn konstwi, nou konn limen, vin jwenn mwen nan konstwi nan limen an. Yo ap veye lè yon lòt sot travay pou yo rale zam sou li pou yo pran 50 goud nan men l. Li oblije fè l. Nou lage tout chay la sou do prezidan. Li oblije fèl nou menm gran nèg nou menm gran nèg ki gen lajan yo kòb nou sere nou serel li oblije fèl paske paka kite grangou tiyel li oblije fèl paske mizè pa dous li oblije fèl paske nou menm gran nèg ki gen kòb nan men nou yo nou pa konstwi nou pa bati avèk yo pou kreye biznis demen li oblije fèl. Paske gen defwa kite de twa timoun kouche sou vant, madanm kouche sou vant, grangou, nan kòl, kay poul peye, li oblije fèl pou sove lavni timoun yo, lavi madanm ni, li oblije fèl paske se li gason nan kay lan. Li oblije al veye lè yon moun ap sot travay pou l rale zam sou li, pou l pran 50 goud ki nan men l lan. E defwa moun k ap sot travay, moun k ap antre avèk 50 goud lan, defwa, ou pa konn sa l sot fè, ou pa konn ki mizè l sot pase pou l fè 50 goud sa, ki imilyasyon l sot pran pou l fè 100 goud sa. Men pi devan li jwenn avèk yon moun ki kenbe l, ki pran l nan men l, li oblije fè l. Paske avan nou pale se prezidan k pa fè. Nou menm pil lajan nou. M konnen gen moun. Gen moun ki gen kòb pase yon prezidan. Sa w fè avèk yo. E pa tè w ap mache achte. Mache achte tè pou w la pou w gade pil bèf pou w gade pil kabrit. Pou zwazo ap vole pou pou mabouya kòman yo dil la hein chat mawon chyen mawon ap kaka nan yo ap kouri moute kouri desann nan yo kisa w fè pou peyi a avan w pale jovenel pa bon nou antre nan tiye jovenel nou fè yo tiye jovenel si nap gade la byen pou wè kote nèg yo antre la yap detwi lavi misye ak katouch.

Hein? Eske li pa gon akò k fè la? Eske se pa yo k dakò? Hein? Eske se pa yo k dakò? Nèg sa yo, prezidan sa yo, konbyen nan yo k mouri, konbyen nan yo k pran katouch? Se son de nèg yo te dwe met kanpe nan liy pou yo te vann yo anba katouch menm jan yo fè Jovenel, menm jan vòlè kamarad yo a fè Jovenel Moïse la. E sa yo te dwe fè pou nèg sa yo? La yo ta pran egzanp, yo ta pran leson, yo ta manyè respekte yon prezidan. Respekte yon chèf, yon lidè konsa nan yon peyi. Bon, kote n ap kite? Malerezman. Nou konplomis, nou menm Ayisyen nou konplomis nan lanmò Jovenel Moïse. Bon kote nap kite si te avèk pwòp men nou menm nou te parèt pou yo tap gade, pou yo tap, pou yo te wè se Ayisyen yo tap kenbe ki te tiye Jovenel Moïse la. Nou menm Ayisyen nou pa tap vo anyen menm! La a, ti chans nou gen, se lòske se lòt nasyon yo delege vin fè aksyon an isit, epi Malerezman yo pwal konnen nou koupab vwèman paske moun ki sekite Jovenel Moïse yo pa dim se etranje yo ye tou. Yo pa kiben, yo pa dominiken, yo pa angletè, yo pa dotre nasyon sinon e e e se nou menm nasyon ayisyen. Yo pa lòt nasyon sinon se nou menm nasyon ayisyen an, ayisyen ayisyèn nan. Se nou menm nasyon sa ki moun kwè e nou menm ki te sekite Jovenel. E pa vre? Konplomis lan kote soti pa soti nan nou menm? Kounya la menm lè lòt menm lè tout lemond ap gade video sa yap di konsa kèt mesye e sa map gade la e se etranje ki tiye Jovenel Moïse men moun nan ap di nan kèl kèt kote sekirite yo te eske se pa yon konpwomis sa vin fè konnen ke sa vin fèm konprann tou nou tiye Jovenel Moïse tou nan konpwomis lanmò Jovenel Moïse. Eske nou konprann? A vle di, lè nap gade aksyon moun sa yo ap mennen nan peyi an, se yon bagay tèt chaje, ki bay dlo nan zye, tristès. Tout lòt nasyon, pami tout lòt nasyon, m vin remake nou menm Ayisyen, lemond antye pran nou pou pi mal. Desalin te pran menm lanmò sa? E mwen rete kwè nan tout peyi nan Amerik di Nò a, se nou menm ki pase plis prezidan, e nou menm Ayityen ki pase plis prezidan. Depi prezidan sa vini, li pa bon. Prezidan poko menm moute pouvwa. Li pa bon. Annik prezidan parèt. Li pa bon. Kisa pou l fè? Nou pa ba l tan pou l travay. Nou pa ba l tan pou l fè anyen. Nou pa ba l tan pou l pran men l, pou l pran bon sans li, pou l konn kote l kanpe, pou l konn sa l dwe fè. Rapidman depil parèt, malerezman nou fin dakò nou votel, li bon. Bal 1 an 2 3 zan, an finisman poul konnen sa poul fè. Ou parèt se detwi lavil. Eske saw wè ki enpòtan pou ou? Eske saw wè ki bon? Ebyen kounya me Jovenel Moïse mouri. Menl mouri kounya nou pral wè kiyès kap ranplasel paske nou te dil pat bon nòmalman sil pat bon ebyen kounya la fòk nou mete sak bon an bann kriminèl bann mechan kounya la mete sak bon an poum wè mete sak bon an mwen megrèt lanmò Jovenel Moïse se paske li enkredi Li te dwe gentan kite fucking peyi nou an bay nou. Kòm li menm se pa ayisyen li ye, hein, kòm li menm se pa ayisyen li ye, se nou menm ki ayisyen, nou te bezwen, nou te mande peyi an, li te dwe kite fucking peyi a bay nou, li te dwe bay nou peyi nou. Sa nou vle fè avèl, kòm nou deja kraze brize, sa nou vle fè avèl la na fèl. M regrèt lanmò Jovenel Moïse se paske li pat dwe mouri li pat dwe dakò mouri wè li pat dwe dakò mouri pou peyi pou peyi an pase tout prezidan k pase nan peyi yo deja tout prezidan k pase nan peyi an deja sa yo fè lè yo kouri dèyè yo yo kite peyi an èske yo pap viv yo ap viv e yo pi mèyè ke nou menm. Yo pi bon lè nou fè yo kouri kite peyi a. Yo pi bon yo sanble yo pran kòb yo sanble yo sanble kòb yo a rezoud pwoblèm yo ale lakay yo. Bann mechan. Kounye la nou kanpe nou detwi lavi misye mal konsa. Nou detwi lavi prezidan. Kounye la kòm nou fin detwi lavi prezidan nou tiye li, pa gen pwoblèm. Pa gen pwoblèm, yon prezidan pat bon, nou tap mande l peyi an, an ami l pat vle bay nou li, nou pran l an otaj nan men li, nou pran l an gwo ponyèt nan men li, donk kounye la, m kwè tout sa kounye la ki pat ka fèt yo, tout sa nou tap kouri dèyè prezidan Jovenel Moïse pou li an, kounye la, m rete kwè, m pap tande bri ankò sou rezo sosyo. Pagen bon prezidan. Avè di prezidan ki pat bon an di a nou tiyel. E Jovenel Moïse li ye. Se Jovenel Moïse li te ye. Jovenel Moïse nou tiye li. Donk pagen prezidan ankò ki pa bon. Kwenye a. E Jovenel Moïse kom prezidan ki pat bon. Men nou detwil. M pagen problem. Kwenye la. Degaje nou kwenye la. Poum pa tande oken bri ankò. Paske prezidan kwenye a nou pral mete a son bon prezidan lapi. Son bon prezidan lap ye. A vle di la gen de rechèch. Si Ayiti son peyi ki te evolye tankou Lèzetazini, lèzotre peyi, grand pwisans, gon seri de bagay, nou tap manyen respekte e sakrele yon prezidan. Nou tap manyen respekte e pouvwa yon prezidansyèl. pouvwa yon prezidan ou konprann e paske ayiti gen anpil bagay ekonomikman l pa avanse ekonomikman l pa ye ebyen nou oblije pran l konsa nou oblije aksepte l nou oblije dakò se sa lavi Wè, se sa lavi, nou oblije dakò. Men yon sèl bagay pèp ayisyen, pèp ayisyen yon sèl bagay m ap di nou, yon sèl bagay m ap di nou pèp ayisyen, nou mechan. Nou mechan, nou kriminèl, nou pa t dwe bay oken dwa pou lòt etranje te antre la a vin fè aksyon sa a. Vin detwi pwezidan. Vin desann figi nou pami lòt nasyon. Nou deja pa vo anyen deja. Lòt peyi ap imilye nou. Bon kounye la kisa nou di lòt peyi pou fè avèk nou kounye la? Hein? Eske nou ka reponn kesyon sa? Dim kisa nou di lòt peyi pou fè avèk nou, avèk nou menm kounye la? Gen de bagay ou wè k ap pase. Gen de bagay ou wè k ap rive. Pou ou menm ou panse se yon byen l ye pou ou. A, prezidan an mouri, e tout bagay, e m pa ka, m pa t ka wè misye, m pa t ka tande misye, prezidan an mouri. Wi l mouri. Twoup pa l la al bouche. Twoup pa l la al bouche. Twoup a chak grenn moun ki rete k ap viv la, tout rete la. Ou wè? Tout rete la atan nou. Nou pral bouche twou pa nou an. Men li menm li al bouche twou pa l la. Pa gen prezidan k pase ki bon pou nou. Pa gen prezidan ki pase pou nou aksepte avè l. Ki kote bagay sa prale Bondye? Ki kote bagay sa pral rive sèyè. Kote nou pran. Kisa nou dwe fè. Poun mwen e jwenn solisyon anba men mechan sa yo. A tou fè kriminel sa yo kap tiye moun detwi moun nan. An tou ka. Malerezman nou wèm pale konsa. Se loske sa blese m, sa fè m mal pou lamò pwezidan pran. M pa vin joure pèsonn. Men m vin ramne nou a la konsyans. M pa vin fè lagè a pèsonn. Men m vin ramne nou a la konsyans. E sa l ye? Konsyans se pi gwo bagay ki egziste. Depi ou pa gen konsyans, ou ka fè tout move zak, ou ka fè tout vye bagay. Depi ou pa gen konsyans. Se konsyans ki tout bagay. Wè, se konsyans ki tout. Depi ou pa gen konsyans, ou ka fè tout vye bagay lèd. Men depi w gen konsyans, w ap wè tout sa ou t ap panse yo, se nan erè ou ye. E yo pa janm sa. Kounye la nou pa gen prezidan, ala m rete kwè, trè byento la, se nou menm Ayisyen lè pral tiye lòt la. Paske, m konnen moun yo pral mete pou prezidan pwovizwa, e pa li n ap dakò. Se pa li n ap vle. Le moman kounye la se pa li nou vle se pa li nou dakò sak pral pase sak pral rive rapidman ou pral tande dega kòmanse fèt paske chak pati gwoup moun chak gwoup moun chak pati moun chak pati nan chak gwoup moun chak yon asosyasyon, chak gwoup gang, chak gwoup vòlè, gwoup e kòman m te ka di sa ankò e gwoup nèg ki gen lajan yo, tout pral chwazi moun pa yo se eli pou yo ta eli pou ki prezidan. Alò la, pandan se tan, se premye minis lan, se li k dwe prezidan pwovizwa. Bon, e pa li n ap dakò. Eske kounye la nou pa p e pa apèn nou kòmanse tere lamò? A vle di lòt nasyon soti kote l soti, li vin trase yon egzanp, epi nou menm l ap kite nou, l ap kite nou nan rès batay la pou nou kontinye fè l. Malerezman ou wè yo pran nèg sa yo la. Nèg sa yo wè yo pran la, nou pa gen prezidan, yo p ap rete, yo p ap rete e, kòman m te ka di sa, yo p ap rete nan prizon Ayiti. Rapidman etranje pral vin chèche yo. E moun ki te voye yo, peyi ki te voye yo a, moun ki te voye yo a, moun ki te konplomis nan kou an, E konsa w pa rete la trè byento w pral tande la konbyen de mil de dolya, milya de dola depoze moun sa yo yo lage. Konprann? Moun sa yo pral lage. Pou mwen menm la moun sa yo ou wè yo pran la e kòm moun ki te vin touye Jovenel Moïse lan, mwen menm pou m te santi m alèz se pou m te jwenn tout gwoup sekirite yo la tou. Gwoup sekirite yo, nèg ki t ap veye Jovenel Moïse yo, e pou m te jwenn tout la. La m ta santi m alèz.

Men e sa menm li vle fè kouvòn la. Se lè pa bon pa la pou wè sa pa bon Théo. Donk la nou antre rapidman la nan lakay prezidan la, lakay prezidan Jovenel Moïse. Donk la se mò an la yo pral yo pral pran la. Wè se konsta k ap fèt. Se konsta k ap fèt la. Oh mon Dieu! Lord we lost our president. Ah, anpil ti prezidan nou an vre. Pa gen 2, 3 prezidan.

Leboman ou menm mesaj vini bò ou ba bò diw ke lavi ou an danje e yo esplike ou mete ou klè men tout sa gen pou fèt men kòman sa men kòman sa ye bon ou pa pran kou la ou pa aksepte dim sa ou vle e ou ka pranl wi paske kilè sa yo te voye pou Jovenel Moïse te siyen 7 ma krete a poul te kite pouvwa. Si ou te konnen se dèyèl ye. E sak fèm diw dèf e sak fèm diw lanmò jovenel mo jan lanmò jovenel moïse fèm mal yon kote men gen kote tou lè map panse m vin di zafèm pap pran oken pèn pou jovenel moïse paske li an kredi ou konprann li an kredi paske Si lòm leve kontre ou, ou pa wè, ou pa konprann. Yo kraze, yo brize, ou pa wè, ou pa konprann. Yo fè w plizyè menas, ou pa wè, ou pa wè, ou pa konprann. Men mwen te kwè si Bondye kounye a, si Bondye voye pale avèk ou, gen kèk bagay ou te ka dekouvri. Paske premye, premye atak ki te fèt sou Jovenel Moïse, yo te, yo te gen, lè Jovenel Moïse te ap fè yon konferans ki kote sa? E m pa chonje non, se te Sen Lwi oubyen, e m ap chonje yon kote, yo gen Moyiz te gen pou l al nan konferans. Pandan l pral nan konferans la, yo te pare pou, yo te prepare pou tiye l. Ok, yon sèvitè Bondye oubyen, e jan m te ka di la, se yon moun, yon moun ki konnen yon moun pral mouri, li vin di l sa. Mwen m pa konside moun sa pou kenpòt moun. Mwen e sa fè m di yon sèvitè Bondye. A vle di la moun nan gentan poko aksepte Kris, men pou mwen menm m wè se yon moun nan kè l, kòmsi ki gentan gen Bondye. Ou konprann? Rapidman yo rele misye yo fèl konnen e me sak gen me sak gen me sak gen me sak gen men ou chape poul ou oubyen ou prepare ou Bondye fè ou pa mouri nan moman nan lè sa kenpòt jan l te ye sa ou te dwe fè ou menm pandan se tan avan ke ou mouri

Wè, e travay la sa wi. Se te mande a, mande pou ramase, epi arete tout nèg sa yo, kò nèg sa yo, de papa ata pi piti, de fanmi ata dènye grenn nan krete a, epi la, ou te kòmanse mete nèg anba kòd, kou yon lò tap di nèg sa yo dwe anba kòd la pou ata manda yo la fini. Aprè manda yo la ou pral jije avèk yo, epi aprè jijman pou yo kondane. Aah nèg lan atake ou premye fwa humm nèg lan atake ou premye fwa ou konnen ou lan lespri ou byen poze ou bal vag ou pa pale ou pa koze ooh Jovenel ou pat renmen tèt ou pitit gason mwen ou pa pale ou pa koze ou pa di anyen wap mache sou fyèl nèg sa yo la wap gade yo a 2 grenn zye w la lespri ou byen poze ou pa nan anyen ou pa fè oken demach Men non. Enposib frèm, enposib. Men yon kote ou te fin konnen enfòmasyon sa, enbyen rapidman e pou te prepare, aranje, pou te fè yo te pran nèg sa yo, mete yo nan prizon pou atake yo lage yo. Atake ou menm, ou kite manda. Ou kite pouvwa. Nou konprann? Enben e sak koz lanmò la. Depi yon moun menase w pou yon moun menase w premye fwa, ou aksepte e oubyen se tankou ou ap mache. Yon sipozisyon ou ap mache, tout a tout moun konnen sa byen, ayisyen yo konnen sa byen, si m ap viv la, nòmalman m ap viv. e m konnen m annafè oubyen m pa t konnen m annafè yo fè m konnen m annafè paske yon prezidan pa annafè avèk yon moun pou fè mal m konnen li ka annafè li konnen pou li itil peyi a men li pa ka annafè avèk yon moun pou fè mal si nòmalman ok w ap viv pandan w ap mache konsa epi yon moun parèt sou ou li rale manchèt li sou ou oubyen li rale zam li sou ou epi menm kote a chans pou ou yon lòt moun vin ap vini Bondye fè w pa mouri E pa vre? Sa se premye remak. La ou gentan konnen, a, m ann afè avèk entèl wi, m ann afè avèk tèl gwoup wi paske m gen yon gwoup ki te rale manchèt sou mwen, ki te rale zam sou mwen. Oke, se gras entèl ki fè m pa t mouri oubyen se gras tèl bagay ki fè m pa t mouri, la m ann afè. Ou konnen w ann afè. Ebyen, rapidman ou konnen w ann afè, sa w dwe fè kounye la? W ap mache sou 13 pou w apile 14, w ap mache sou pinga, w ap kontwole tèt ou, w ap jere tout bagay. Wè, a vle di avan nèg sa, avan ou rive kote ou dwe, avan nèg yo fè ou rive kote ou dwe rive a, ou menm si ou ka fè ou pase la avan, ou fè ou pase avan. Paske lavi pa vann oken kote. Si lavi te vann, si lavi te gen kote li te vann la, prezidan nou mouri la, nou ta pral achte yon lòt lavi met ladann epi pou li te kontinye travay, pou li te kontinye fonksyone. Ou konprann? A vle di la m pa bay nou manti, ayisyen k ap met cho, k ap pale anpil yo, etire sa nan nou. Etire sa nan nou. pa vin fè oken aksyonè, pa vin pran pòz aksyonè nou, kreye oken bagay la, di ke nou pa kontan lanmò Jovenel Moïse, nou pa se si, nou pa se la, non. Lanmò Jovenel Moïse se soti bò kote nou menm. Paske sekirite Jovenel Moïse yo, yo pa te etranje. Ayisyen yo te ye. Pa vin bay moun oken pawòl la pou bèy. Donk mwen chwazi fè ti esplikasyon sa avèk nou, pou nou wè reyalite an. pou nou wè kote bagay sa prale, kote l soti, kote l prale. Nan gade nèg dcpj yo la, donk nan lakou Jovenel Moïse lan la. Donk yo, e konsta ka fèt, yo poko soti avèk kadav lan. Lè m tande la, lè m pran nouvèl lanmò Jovenel Moïse, lè m pran, bon depi menm jou m pran nouvèl lanmò Jovenel Moïse, ata jodi a la m poko janm al travay. Bagay sa pa yon sezisman monchè. Ae kounye la e bagay sa ka fè aktyalite nan tout kote, nan mache, nan kontriksyon, nan tout travay. Ou konprann? Avan ou pale avèk yon dominiken la kounye la li di ou pa gen prezidan, ou pa gen moun pou revandike pou ou, ou pa gen moun pou pale pou ou. Menm lè nou te gen prezidan nou pa t gen moun pou, menm lè nou te gen prezidan nou pa t gen moun pou revandike pou nou. Mwen pandan m ap pale avèk nou la m ap esplike, m ap esplike la, m ap fè nou wè rezon sa yo la. E pa paske mwen menm m te bay Jovenel Moïse valè san pou san non. Paske m konnen.

Mesaj ke mwen gen pou prezidan, sa fè 2 mwa ke Bondye te voye m di nan yon radyo ke li pral pran l paske li pral mete yon moun, li pral mouri paske li e li k pral moun, moun pap gen eleksyon ankò, m te voye m te di. sa deja depi lane dènyè a men li pa koute la vwa de Dye ditou enben kounye a Bondye pral fè l wè sa l te di an e le 10 fevriye 2021 an m soti nan radyo e tele eklè maten maten deba m sot di Bondye voye 3 mes e 3 kategori de moun e kou sos moun pale pi fò 3 kategori de moun. ki se prezidan an, opozisyon an epi nasyon an. Li te voye di prezidan an konsa, sonje ke depi li te mouri an 2018 ke li te di l li pral gen pou li mouri paske li te ba l plas premye, li pran plas premye an li bay li ak dyab, ak blan. Ebyen li vin raple l ke lè a rive. Li te di l pap kite l fè 5 an, lap pran l. Anben lè a rive li pral mouri. Li te di m banm 2 fason ke l ka pran l, swa li mouri pandan l sou pouvwa a an Ayiti an, oubyen li voye chèf leta ameriken an pran l. Sa se pou prezidan. Lè a rive. 2 mwa pase, 10 avril lan la sot. fè 2 mwa depi kem sot nan radio a al di sa pou opozisyon menm li voye di opozisyon ou te voye di opozisyon li pa bezwen bat kòl pou nèg yo se li menm ki pral mete prezidan atè pou l met moun pa l non jou a rive se jezi kris ki rive jezi kris pral pran pouvwa l nan men satan li pral pran jovenel moïse epi l li nèt mete on moun. Etan moun, moun sa pral kòm yon liberatè pou a yon pèp ayisyen, kòm yon yon sovè ka pral retire pèp lan nan tout doulè, nan touman, nan tribilasyon, tray, doulè sa a ke li. Pou nasyon an menm, li fon endikasyon pou sa se pa yo menm ankò ki pral mete moun paske se Jezi ki rive afè kesyon vòt, eleksyon, moun pral poze kandida pou pou vin tèl bagay. Men koman sa pral fèt? Se jis yn fwa ke l mouri epi Bondye ap jis pran moun nan li mete l se avèk pwisans li avèk lespri li te voye di l konsa se pa ni fòs li ni sòlda l yo ni ni ni ni e zam otorite m te di l sa ane dènye epa ni zam bandi yo. Lòske prezidan an mouri mwen menm senyè ap fè m di kiyès ki pral prezidan peyi a yon dènye prezidan kap genyen aprè aprè sa se wa ki pral genyen nan peyi a. yon wa kap reprezantan Jezi Kris, kap reprezante Jezi Kris sur la tè, men Jezi Kris se nan syèl la lap ye, li pral renye men li pap vin sou tè a. M gen non wa a e m gen non moun ki ap prezidan dènye prezidan Ayiti yon prezidan spirityèl yon ayisyen yon pitit Bondye kap dan Bondye. Soeur Marie Sony Laura se natif mwen se yon anvwaye de Dieu mwen soti di kote de Belladère. nan Plato Santral, dènye ti vil nan Bèladè la. Sa vle di ke Bondye jis fè fè l konnen ke lè a rive li pral fè sa. Se sa k fè w wè tout bagay sa yo ap pase nan peyi an, se men Bondye ki su latè pou l ka.